Bonswa tout moun, jodi a mwen fè yon ti video sou e kouman pou nou repare yon konpitè e mwen gen yon moun ki pote konpitè sa ban mwen pwoblèm li gen avè li se ke konpitè a e konpitè a vin ekstrèmman slow ki sa ki ka fè konpitè a vin slow kouman konpitè a achte ane pase. Gen plizyè rezon. Premye rezon an se ke li ale sou yon seri de website e pi website sa yo mete virus sou konpitè a, li download stuff, li download bagay sou konpitè a, foto, video, nenpòt sa li te ka download lan, pwogram, e pi li tou download ya virus. Virus ka fè konpitè slow. Dezyèm bagay ki ka fè konpitè a vin slow se. fason li fèmen li turn off computer a si ou senpleman ap peze bouton sa pou just turn off computer a sa vle di ke disk di w lan li ap pran anpil frap chak fwa ou fè sa e o fil di tan ke sa kap vin pase disk di w lan li ap vini ekstrèmman slow epi jiskaske li pa fonksyone ankò twazyèm rezon E se rezon sa ki fè computer sa slow se ke sa son cheap computer li ye. Li achte computer sa Walmart e ke computer sa li pa gen anpil resous anndann. Jan nou ka wè a se yon computer ki yon jan slim li ye e ke li pa gen li compact li pa gen vreman kote pou li mete resous men ou ka still upgrade li e se sa nou pral fè. Lè computer pa gen anpil resous pa egzanp li pa gen anpil memwa si moun nan download anpil bagay, l ap fè anpil bagay sou li, l ouvè plizyè pwogram an menm tan e ke konpitè a li pral fonksyone ak maksimòm kapasite nan itilizasyon memwa li. E lè li ap itilize maksimòm kapasite nan memwa li, ki sa li pral fè? Li pral itilize diske di w la kòm yon memory extension, ki yo rele pwosès sa pajinasyon. E se sa k fè. Computer a li pral vini parèt slow. Men se pa slow so se resous computer a pa genyen ki fè li pa gen ase memoire pou sa moun nan ap fè a e ki fè e computer a vin slow. Pa egzanp si moun nan itilize li ouvè li ouvè on sèl program sou machin nan oubyen 2 e computer a li ap mache nòmal men otomatikman moun nan kòmanse itilize 3 4 pwogram an menm tan li kòmanse wè performance issue li kòmanse wè pwoblèm de pèfòmans nan itilizasyon konpitè a san pèdi tan nou pral ouvè konpitè a nou pral demonte li pou nou gade ki tip de memori ki andan konpitè a epi nou ap tou kite l ouvè paske nou pral achte yon barèt memwa pou nou upgrade konpitè a. Mwen gentan te m te gentan konekte computer a deja. Computer a genyen 4 gig memwa ladann. E lè ou turn on compu lè ou ouvè computer a, computer a fonksyone. Um Computer a itilize 3.8 gig

Donk nou pral senpleman demonte konpitè a gade ki tip de memwa li genyen epi tou kite l ouvè nou pral achte barèt memwa pou nou e fè upgrade la umm. So nou fin retire e side plate e I mean kouvèti sou kote umm konpitè a e nou pral dekonekte e lektè de disk lan. ansanm avèk e nou pral te konekte power cable avèk data cable pou lecteur de disque lan epi nou pral te konekte power cable avèk data cable pou external hard drive lan epi sa se yon sòt de cage li ye epi nou pral leve cage lan pou li ba nou aksè a memwa la pou nou ka senpleman retire memwa la men pou nou fè sa tou nou ap retire front bezel lan Epi fòk nou retire lektè de disk lan paske lektè de disk lan si nou byen gade kote li flòch ansanm avèk bezol la sa vle di fòk nou retire fòk nou retire lektè de disk lan nèt nou ouvè fon bezol la nan direksyon sa epi nou pral leve Ketch lan ki kenbe disque dur lan ansanm avèk lecteur de disque lan, nap level anlè konsa epi nou ap gen aksè avèk memwa la. E si nou byen gade la, nap gade nou wè men memwa la la li anba ketch lan. Mwen di nou an nou peze levye sa ki se nan lecteur de disque lan epi nou retire klip sa yo ki te klipse. la yo ok epi nou retire fond bezol la epi lè nou fin retire fond bezol la nou peze levye sa epi nou pouche nou pouche lektè de disk la deyò kounye a la lè nou fin fè sa nou prale senpleman leve Disk leve kedj lan ki gen disk dur lan avèk e li gen espas pou lektè de disk lan nou pral lift li up epi nou pral gen aksè a memwa la. Men anvan nou fè sa menm jan nou te dekonekte power avèk data cable pou lektè de disk lan nou pral dekonekte power avèk data cable pou disk dur lan ki egzakteman la. Ok, kounya nou pral Nou pral leve kedj la pou nou gen aksè avèk disk dur lan. Janm te di nou an anvan mwen retire leve kedj lan mwen dekonekte ni power cable la avèk sata cable la ki konekte avèk disk dur lan la. E pou leve kedj lan li gen yon levye la. ou annik push li, ou push li konsa, ou push li konsa, epi lè ou push li, epi li leve, nou pral leve kedj la pou nou gen aksè a diske di yo la, a memori an, paske se sa ki enterese nou kounye a la. Jan m te di nou an, e mwen dekonekte power cable avèk data cable pou. Diske dur lan, e sonje ke nou te dekonekte power cable avèk data cable pou lecteur de disque lan, kounye an la nou pral leve cage la epi nap retire li, nou ap peze levye an, nou peze li epi nou senpleman leve cage la anlè ki revele nou anplasman memory an, nou mete li sou kote ok. Men memwa konpitè a. Jan nou wè l la, li gen yon sèl barèt memwa, e barèt memwa l la se 4 jiga l ye. Sonje ke m te di nou konsa ke konpitè a li fonksyone, lè l ap fonksyone, li itilize 3 pwen 8 gig, li itilize 3 pwen 8 gig non stop. E konpitè a li pa gen viris paske nou te skane li pou viris. Nou te e. Pase yon itilitè sou li ki tcheke Diskedio la. Diskedio la la li anfòm. Sa vle di nou ap senpleman upgrade memory an. Moun nan te enstale yon pakèt pwogram sou sa. Li enstale vpn, li enstale yon diferan tip de web browser sou li. Li enstale pwogram genlè moun nan fè tax e li fè yon kòm bay sa rele ankò a. Credit Repair. Li enstale yon pakèt pwogram sou li e m gen enpresyon ke moun nan lè li ap itilize òdinatè a, li itilize yon pakèt pwogram an menm tan, sa vle di konpitè a pa ka keep up avèk tout sa l ap fè yo. Donk, an nou retire memwa lan pou nou wè ki tip de memwa li genyen. Chak memory slot yo, yo gen yon sòt de ti brakèt, sokèt sou kote li. W ap senpleman peze li adwat. Ok. E pi nou prale nan lòt bò a. Nou an fè men bagay la. E pi memory a li release from from e e anplasman li. So. So men men memwa computer a. Men memwa computer a. Nou ap pran not. De ki tip de memwa li genyen. E pi nou prale nan store la nou prale achte. Nou pran nou sipoze gen port number a tou. Epi nou pral achte yon lòt barèt memwa pou nou ka upgrade computer a.